Mwen menm mwen panse ke Ayiti ap jwe yon bon tounwa. Ayiti ap jwe yon bon tounwa, m pa gen dout sou sa paske nou genyen dè jwè de kalite. E fwa sa m panse nan tout lè ke n al chache jwè deyò, se pou la premyè fwa ke nou jwenn tout bon jwè sa yo. Paske sa k rive e gon yon manti pou nou pa bay tèt nou, gon yon lè Se te andeyò pou moun de yo pat pi bon ke zòt kap jwe an Ayiti yo vre men jodi an mwen pran pa gen foutbòl an Ayiti si te gen foutbòl an Ayiti m pa kwè gen plis ke 2 ou 3 jwè ayisyen kap jwe an Ayiti ki tap jwe nan ekip la paske fwa sa jwè nou gen la yo se nou wè yo dayè mwen tande yap rele nan seleksyon nasyonal m pa konn ki kote yap jwe yo pap jwe oken kote se odeyò yo jodi an. Nou gen chans nou wè yo. Nou wè yo nan wo nivo, pi wo nivo avèk Belgad, pase yo menm y ap jwe nan chanpyona anglè a, se pi gwo chanpyona ki gen nan lemonn nan. Nou gen chans pou nou wè yo. E sa pou moun yo konprann nan chanpyona anglè a, notamman moun k ap gade l sou moun k ap gade l sou Canal Plus yo, menm si w wè gen yon match ki pa an dirèk, Lè match yo fini, Canal Plus fè de tout match ki te jwe yo nèt pandan jounen an. Sa ki fè ke ou gen chans pou gade on ekip ke w pa t wè match li an dirèk. Si w vle gade, w ap gade 9 match ki genyen pandan jounen an, w ap wè tou lè 9. Pandan semèn nan w ap wè tou lè 9. Paske y ap bay tout ki te jwe pandan semèn an. e sa kapab ba ou yon ide de yon jwè ke w ap swiv. E sa ke nou pa t gen an, de nèg ki di y ap jwe epi w al chache nèg la, ou wè nèg la pa gen klèb. E m panse blòf sa a pa genyen l ankò la a, byen ke n ap toujou wè, sa fò nou dakò li, n ap jwenn jwè yo, se lè Lafrans pa bezwen yo. Izidò vin jwe pou nou, se paske Lafrans pa bezwen l. E lòt ti nèg la fè kòlè sak nan lans lan li pa vini men misye m panse son ti jan yon ti jan jennen kèl pa vini paske l te espere ke laprès tap pranl men kounye a la se de trè bon jwè pou nou menm nan nivo pa nou an yo genna pa bon pou lafrans men yo bon pou nou e m panse nan bagay sa nou vin tankou peyi afrik yo kote ke nèg la lap tann yon konvokasyon pa egzanp Cote d'Ivoire ki bat lafrans avan yè a se fransè ki bat fransè wi Paske jwè Kot Divwa yo gen yon bann ladan yo se Fransè yo ye. Yo sot a Pari menm. Kòm la Frans pa pran yo, y al jwe pou Kot Divwa. M panse si Cherki te vle jwe pat pran nan la Frans, petèt li ta va jwe pou Aljeri. Egal la bagay sa yo fò nou kòmanse asepte yo pou nou dakò se sa yo ye, men sof ke fòk se de jwè ki genyen bon nivo. Se nan sa nou ye. Se sa ki fè ke ekip Ayisyèn nan li kapab jwe avèk nenpòt. Nenpòt seleksyon jodi a, paske jwè yo, menm si yo pa nan menm klas avèk yon seri de jwè, men yo nan menm lekòl. Sa di yo kwaze nan lakou rekreyasyon, yo jwe ansanm. Ki vin fè ke ekip ayisyèn nan pap, li pap pè pesonn. Li pap pè pesonn ekip ayisyèn nan. Paske jwè n genyen yo, se jwè k ap fwote nan wo nivo a. E de se fè m panse ke Ayiti, lojikman,

Men, mwen rekonèt, rekonèt ti ewo m ye. E ke, m pa menm bezwen pale de Izidò, paske se pi bon jwè ekip la. M pa bezwen pale de li. Men, ti ewo ap jwe byen. Kòm etan done ti ewo ap jwe byen, antrenè a gen dwa estime ke li pa pe, li pa ka pèdi sa a. E pi l oblije jwe avèk a 2 atakan. Apre, apre Cholo Simeone,

Nou gen anpil atakan de kalite. Petèt ke se youn nan rezon tou ki fè antrenè a priyorize liy li gen plis moun de kalite a. Ou di te tande sa m di? Se yon repons m te ba li. M di pa gen ekip non. Pa gen gwo ekip ki nan 4 4 2. Mwen di ke menm Cholo a se plis yon 4 1 4 1. Se pa yon pwofil vrèman 4 4 2. Mardi,
Sorry. Men, Roody, èske sa pa ta montre tou anbisyon misye genyen tou pou. pou mondyal la. Si lap jwe 4 4 2 fòseman li di bon mwen mka fè lòt ekip yo mal. Ekip pam mpa pral bare sèlman. Men kanmenm ou konn se Alvarez ki dezyèm atakan an menm si lap toune menm si lap toune otou de Sòlòt men Sòlòt avèk Sòlòt lap jwe dezyèm atakan an ou konnen ou konnen ke se kalite l li jwe dezyèm atakan an li ale nan mitan tèren an se dezyèm atakan li ye nan ekip la.

Moun ki elye jodi yo, lè yo pa gen balon an, yo pa elye ankò. Lè ekip pa yo ap defann, se pa elye yo ye ankò. Sa vin fè ke yo vin genyen, yo vin gen plis moun nan ren teren an. Lè yo pa gen balon an. Konè a se la yo pral genyen siperyorite sou ekip k ap jwe 4 4 2 a. Paske yo menm, 2 elye yo desann vin ede lateral. Li prèske yon 4 5 1.

Kiyè ki bay nou feeling? Kounye a m pa ka tann. Mwen konnen ke Ekòs pi fò ke nou. Marò pi fò ke nou, Brezil pase nou. Kounye la a, mwen t ap di sa avan yè lan match lan match Pérou a. Mwen te swete ekip ayisyèn nan. Wi wi s on feeling, s on feeling li pa gen anyen de foutbòl. S on feeling. Pwoblèm mwen gen avèk ekip ayisyèn nan, lan dènye match nou jwe kont Pewou a, lan moman n ap soufri yo nou pran 2 gòl. Ò, kit se Ekòs, kit se Brezil, kit se Maròk,

An n pa bay tèt nou manti, nou ka konn yon grenn jwè, 2 grenn jwè ladan yo, men nou pa konn ekip sa yo. Se nan Mondyal la nou pral fè konesans avè yo. Men, jodi an pa gen okenn moun ki ka bay okenn moun manti nan foutbòl la. M pa konnen si nou tande m non, paske m wè m friz nan imaj AyiboSport a. Nou tande w wi.
Èske nou tande mwen? Nou tande w. Egal la, ekip ayisyèn nan. li pral gen pou l fè nan chanpyona gras a fò Ayiti klinik. Klinik vle di lè nou jwenn gòl pa nou an fò n fè l. Avanyè, pandan Pewou pandan Pewou t ap jwe pi byen ke nou an, nou te gen posiblite fè 2 zewo, 3 zewo. Pandan l t ap jwe pi byen ke nou nan dezyèm mitan an. Nou pa fè gòl yo pou n tire match la, nou pèdi match la. Koulaj pou Ayisyen yo lè yo rive devan kan an. lè gòl la se pou yo fè gòl la lè se pou yo fè gòl la lè yo jwenn gòl la klè pa gen afè de rate gòl e depi l klè bon e yon jwè rate men si m ap jwe avèk yon ekip ki pi fò pase m lè m jwenn aksyon pa m m jwenn avantaj pa m nan m pa ka ap gaspiye l prepare nou mantalman konte kò se pa lòman fizik. de ni Brezil ni Mawòk, li mwen teknik ke yo, men yo pi pwisan, paske se kalite foutbòl sa ke yo jwe. Kounye a, fò n prepare n an konsekans, lè n avèk Ekwatè, pou nou konpare nou, men fò nou gen teknik tou, dekwa ke pou nou kapab wè si n ka fè yo, paske ekip ki jwe konsa yo, yo pè ekip k ap toke. Kit ekip tankou Ekòs lan jan Iland, Iland Iland, Iland di Sid lontan. Ekip sa yo, yo pè ekip k ap toke. Kounye a, èske ekip ayisyèn nan kapab toke?
Bon, se pa jwèt nou. M pa konnen. M pa konn si Bètini a oubyen nenpòt nan nou menm genyen repons lan, men mwen menm mwen pa genyen l. Èske ekip ayisyèn nan ka anchene yon kenzèn de pas san l pa pèdi balon an e ki ap pwogrese avè l? M pa konnen. M pa konnen paske mwen wè l, lè m wè l konn la Tunisie. Ebyen jisteman, lè sa la nou pral, nou pral, nou pral oblije adapte. Devan Brezil avèk Maròk, tranzisyon an pa gen pwoblèm. M ka fè tranzisyon devan Brezil a Maròk. M konnen yo pral domine m ni teknik, yo pral domine m teknikman. M konnen sa. Men kounye la, Ebyen sa fèm dout se Ekòs ki chans lan. Pase foutbòl Ekòs la, ekip Ayisyèn nan kapab reponn avèl. Men fòn prepare pou sa. Men yo pral ba nou gwo, yo pral ba nou gwo opozisyon fizik wi. E sitou dan lè zè. Ebyen jisteman, se sak fèm di w fò nou prepare. Match Ekòs la se yon match ki pou ta prepare an. M pa di pou ekip ayisyèn nan pa ap pran fizikman non, men teknikman tou gon moun ki ka kenbe balon an, ki pou pèmèt mitan teren an lè l gen boul la l pa kraze, li pa pèdi boul la l kapab soti anba presing. Ebon n ka mete yo an danje wi, depi nou ka fè sa nou ka mete Ecos an danje wi. Rudy koman w tap konstwi mitan Depiw kapab soti nan pressing yap fè sou moun Monchè m paka baw manti mwen menm mwen pa konnen jwè yo ase se mwen wè yo nan seleksyon nasyonal la e seleksyon nasyonal la ou konn kilè m kòmanse poze kesyon sa koman w tap konstwi mitan teren an Bertinie.

Ou te tande kesyon m nan, ou di. Si w t ap fè mitan teren pa w la. Yo m konnen yo, se Izidò, m pa ka ba yo kèk. M reponn ou. M te reponn ou malerezman, malerezman ou pa t tande. Mwen di w m pa konn jou Ayisyen yo ase pou m avantire m lan sa. Paske m pa gen lontan m ap gade yo mwen menm. Men ou wè gen kat match amikal.
Gen kat match amikal ou wè, ou wè Tunizi a, ou wè Island lan, ou wè Nouvèl Zeland lan. Ekip Ayisyèn nan m pa gen lontan depi m ap gade l. Ok. Wi ou non, wap sa wap di la, 2 dènye match eliminatwa koup di mond lan m wè yo wi. Men Bètini, pou 2 jwè mwen menm, mwen menm, mwen menm m di, m pa mete, m pa mete Frantzy Pierrot, m pa mete Nazon, m pa mete, m pa mete Placide, ansyen yo. Ok.
Apre sa se 2 jwè m konn nan ekip la, mwen konnen Bellegarde avèk, avèk, avèk atakan an.
Isidor?
Paske m wè ou nan kèk moun nan anglè a. Lòt jwè yo m pa konnen yo. M sèten ou konn Arcus Callens kanmenm. E pa paske m wè match Ayiti yo m pral di m konn jwè yo. E ka ba gon notoryete m pa genyen. Ou konprann? Gon notoryete m pa genyen. M pa gen notoryete sa pou m di men ki jwè k t ap jwe, men ki jwè. Men sofke mwen wè ansanm lan bon. Jwenn genyen yo m wè yo pa pye kare, jwenn genyen yo y ap jwe tout bon nivo a. De fèt, paske sa k rive depi 2018, m t ap di sa deja kòm mwen nou genlè pa t tande m ap redi l pou nou, depi 2018 m pa swiv seleksyon nasyonal la ankò.
Kote chwa sa sòti Rudy?